Onzan tande onzan gang sim pata gen kob m patap genyen ankò sim pat gentan fè yon siksè m patap gentan fèl ankò pa gen moun ki konn fè yon bagay ki paka kitel m pran desizyon m pap fè kidnapin ankò lèw pase kwadèboukè wap wè yon lòt kwadèboukè. Moun mache, kelenpòt lè, pa gen nèg ki ka vin piye. Epi m tounen di l, si leta peyi m vle fè m tounen ladan l, lè m ap tounen ladan l, anvan m tounen ladan l, m ap ba yo, m ap ba yo yon ti bout videyo, m ap di yo m tounen. Pa gen anyen m konn fè an kachèt. Lè kòb ou afebli, kòman? Lè kòb mwen afebli. Bon ou konnen, pa gen moun ki pa gon feblès, gon tonbe gon leve. Valè gwo bout tonton a vès, ki gen vès sou do yo ki te konn fè kidnapin kounya yo sitwayen pezib, sitwayen avize. Pa gen kesyon sou sa? Ou mèt avanse.
E pa m mèt avanse. Lè w di sitwayen avize. Valè sitwayen a vès. ki konn fè oto kidnapin epi kounye a pale yo Jessica Tamwa peyi a gen twòp gang li gen twòp sesi nou pa janm konn sa yo tou Tankou kiyès? A e pa tankou kiyès e si nou poko janm tande kòm si nèg a vès yo e yo t pi gwo vòlè. Lamò san jou pa fè kidnapin ok lamò san jou ka annafè lamò san jou l pran w. Ou la? M pa konprann sa w di a la. Lanmò san jou pa fè kidnaping? Non.
Lanmò san jou ka, ou ka annafè a lanmò san jou, ou mete nan yon machin ki gen 40, 50 moun, lanmò san jou kanpe machin nan oubyen, oubyen timoun yo kanpe machin nan, li kanpe machin nan, li li tout moun nan, ou pa bezwen fatige nou non. Papa a mande pou entèl. Entèl desann vin jwenn papa a. Si w ap jije sou tapi wouj, ou jije sou tapi wouj. Ou la men komsi kidnapin rele pou wap mande moun nan kay ou lajan nou pa nan bagay sa. Si yon moun an afè a lamò se jou e gwo zen wi lèm di w e gwo zen an e petèt wi pou yo pran w pou retounen ou la a vle di ou ka an afè a lamò se jou m voye dèyè w kòmsi pou gou m pou ide m. Selon jan m fin jije w m vo a. Pou pèp lakay mwen m se yon sitwayen pezib. Ha, m konnen rezo a gen moun ki pral kòmante sou sa wi. Lakay mwen m se yon sitwayen. E pa pè moun yo pè lanmò san jou?
Pè lanmò san jou. Eskize mwen m bon sèvè. Pè lanmò san jou. Non. Pa gen moun ki pè lanmò san jou lakay lanmò san jou. Tout moun se lanmò san jou. M kwè kòmsi je w ka ba ou kèk bagay. E èske lanmò san je w sa ka sa konn rive li kidnape moun nan epi lave tiye moun nan?
Non. M poko bay moun de pen alafra. Lèfini bon m di w grenn bagay. Gen sa y ap repwoche m de rezo a. Si w vin lakay mwen devan popilasyon lakay mwen Ou relache mou sa a, ou ka menm rive pran kou. Don Anperè Bòkè Kaprasté Sa kap fèt Anperè? Eeh map diw bagay wap ede m? Eeh lè moun sa yo ap vin lakay nan nou pa ka mande yo bon enfòmasyon? Ay non menm tou on pakèt anperè djòl bòkè non e lamò san jou kap pale a m tande fi di konsa m al lakay li m al dèyè timoun li pou m ofri lajan l pa vle m touye mari l m gen lajan a la driv map mache bay Padon?
M gen lajan a la driv map mache bay kounya map gade tiktok kote wap fè on pakèt se magri. wap fon paket se magri m tande dam ap di konsa m te vin lakay li de pitit poum te bay kob lekol oh wi maril pa vlem m tiye maril kote m gen kob a la drive. Esi, m pa byen tande w non. Ou pa byen tande m?
Ok, m ap tande w kounya. M tande dam di konsa. moun e nal lakay li nal dè pitit poul bay kòb lekòl akòz li pa vle nou fizye maril epi m tande w ap di konsa w menm ou pa bay pou bandi ou pa 10 pou bandi lè bandi vini kraze kraze bouda l lè nap fè kòb manje nou konsa mesye met granmoun sou nou tande a e menm tou djab tèt mwen m pa al achte djab ka moun non mwen menm.
Abe monche sa se ki sa m bay pou li. Granmoun ki nonm tande m rele brakiyè san pè frape tande frèm alyas anchenè baka. Ya mwen tande non an zanmi pam ma we love zanmi pam one love. E mwen t ba yon laplèn nan lamò san jou. Ok.
Lè kòmsi nou bezwen kimen kòmsi e lè santi kaka sa yo nap fè bòz pou nou defann kòb manje nou met granmoun sou nou. Pase tout peyi a konn gang yo tout moun tande chèf gang yo. Nou janm tande pè Esperans pale de seri de moun. Jis poze tèt. Nou bay Pierre Esperance depi ap pale depi ap pale Pierre Esperance se barbecue barbecue Jimmy Cherizier barbecue e gouvènman bal lajan masak Pierre Esperance di m fè 5 masak deja men nan 5 masak sa yo son sèl masak ke m te e lapolis te voye.
Pandan w fè ti rale sabo nou an la lide m frape sou sa èske Gen moun nan opozisyon an ki konn fè w pwopozisyon pou travay pou yo? E si wi, kiyès yo ye ak ki enterè? Rony Timothé toujou.
E m sot di Rony Timothé te vin kote m. Epi li te mande m ke pou mwen rejwenn nan opozisyon an. E ke pou l fè pyès pyès pa met non m nan masak Lasalin. Mande menm Rony Timothé sa a k ap gade m. Eksplike, Non sèlman nou menm, mwen Maronite Timote, nou konn pale nan telefòn. Nou pale atravè telefòn lòt zanmi, nou pale sou telefòn Rony dirèkteman. E, mande Rony Timote si li pa t fè m pale a Nenel Cassy sou telefòn. Mande Rony Timote si li pa t fè m pale a Evalière Beauplan nan telefòn. E, mande Fernando Duclaire, chache konn kiyès ki Fernando Duclaire lan, èske 15 oktòb 2018, Li pat pote 80 mil dola ban mwen avèk 2 manch long. Li di m men zam yo nan machin nan la kote m chita m ap pale a vòlè la. La e fyèf mwen. Al mande l si Fernando pa di m men zam yo nan machin nan men kòb la la. Nou sèlman bezwen konnen demen 17 oktòb la èske w ap ede nou kraze anba a lè Jovenel vini n ap met kawotchou enpi n ap pete bal pou kraze anba a pou Jovenel pa met pye l boule tout bagay la avan Jovenel ale bay zam. Tout tan nèg sa yo ap fè m pwopozisyon. Tout tan nèg yo ap ofri m. Enben. M renmen lajan wi men m pa renmen lajan sal M renmen lajan wi men m pap pran lajan pou m fè nenpòt bagay Si nèg yo te banm kòb la se te pou m ede timoun al lekòl Si nèg yo te banm kòb la se te pou m bay moun fè komès Si nèg yo te banm kòb la se te pou m kreye aktivite nan zòn nan pou met stabilite pou fè seri de bagay Wi m tap pran kòb mwen Nou ap vin banm kòb pou mal fè dezòd, se sam sanble, se sam ka fè. Alò anpil moun sitou avantyè nan konferans direktè sekretè deta sekirite piblik lan donk anpil moun pale de relasyon ke w san dout gen avèk pouvwa a donk èske an reyalite ke Mwen mèsi kou w, mwen mèsi kou w poze tèt ou kesyon sa. M gen kontak pouvwa a pa vre? Kòman m fè revoke nan lapolis? Bon, sûrement yo pa pou antant politik. Li pa antant politik.
Al swiv moun ki gen kontak yo pou wè. Ou pa konnen lè non yo site nan dosye, yo blanchi dosye yo? Patizan, e diskou m nan wi k deranjan. E diskou m nan, diskou m nan deranje nèg yo. Lontan, ou t ap wè pil gang vin la, lè konsa w t ap jwenn pòt tout moun fèmen e ke gang okipe katye a la, moun pa ka fonksyone. Jodi an, lè nèg la voye kòb li, m mande moun yo nan geto a, poukisa se lè yo bezwen nou boule kawotchou? Poukisa se lè yo bezwen n al nan manifestasyon yo konnen nou egziste? Mwen te repete l, ou Dèlma 6 la, si w desann Dèlma 2 kounye a kote m ap pale avè w la, bò kanal òfelen an, w ap wè kounye a gen moun k ap twalèt nan sachè voye nan kanal la. Nou an 2019. Nou an desanm 2019. Pandan lemonn ap avanse a gran pa e ke nou menm nou la a toujou. Mwen di w gen moun kap twalèt nan sachè delma 2 e se menm moun delma 2 sa yo yap itilize pou al nan manifestasyon pou al boule bagay moun kraze bagay moun mwen di moun yo non li senp tankou bonjou wi mwen di moun yo eske se eske se sa selman nou vo eske nou paka fè lot bagay tankou lèm te vin atispan mwen te di bon mwen menm e e menm map map lanse challenge pam challenge pam nap fè an sòt ke pou rès ane 2019 la pa gon lè nap pase menm yon sachè dlo nou pa jwenn atè. E Dèlma 2 atè e Dèlma 6. Nou lanse yon operasyon pou nou toujou clean zòn nan. Pèsonn moun pap reponn challenge sa yo. Ou pap janm jwenn nèg voye kòb ba nou pou sa. Men lè pral gen manifestasyon yo voye kòb pou met bann rara deyò, voye kòb pou nèg yo fimen bòz, bwè kleren, epi pran lari a al boule, kraze bagay moun. E sa k yo pa janm chanje kondisyon lavi nou. Fòk nou toujou rete chimè, fòk nou toujou rete bandi. E ke pou lè yo bezwen itilize nou, pou yo ka itilize nou. Mwen mwen di moun yo non, fòn chanje vi nou. Epi mòd diskou sa deranje frèm. Lè w gen diskou sa l deranje. Paske gen yon gwoup nèg e pou sa yo bezwen w. Lè w vin di m kanpe dèyè barikad mwen. E nòmal pou nèg la di m gen relasyon a pouvwa. E nòmal pou nèg la di e pou pouvwa m ap travay. Ou panse w t ap fè plis pwofi si w te gen relasyon a pouvwa oubyen opozisyon an? Byen.
M ka mande èske m t ap fè pwofi. Sa kisa nou rele pwofi? Èske pwofi a se yon bagay ki pèsonèl? Paske a mon âge. M gentan gen 42 zan e si gran achitèk la prete m lavi, ane chanje m pral gen 43. M panse ke ti rès tan m konsakre pou m viv la, m vle kite non m dèyè kòm moun ki te fè bagay ki pozitif. Pwofi kisa? Pwofi pèsonèl? M panse gen yon pakèt bagay m pa bezwen paske si m te bay bagay pèsonèl enpòtans, lajan, lè m di w m renmen lajan wi men e bon kòb. Men m panse si m te ban yon pakèt bagay enpòtans, jounen jodi a m pa t ap viv tout laj sa a m ye la. E m t ap pale w de. Osi challenge m te lanse pou te fè Dèlma 2 vin pwòp, kote pou moun pa bay bagay fatra. Lè kounye a nèg di m kanpe dèyè barikad, m di ti mesye yo, lè a di w kanpe dèyè barikad, barikad se avni w. Konbyen pitit nèg sa yo ki dèyè barikad la? Pitit nèg yo aletranje n ap vin di m barikad se avni m? An, ou pi renmen m ke pwòp pitit ou? Si barikad te avni m, avni yon moun, pitit ou t ap dèyè barikad la paske ou tèlman konn barikad pa avni, pa avni moun, ou met pitit ou lekòl aletranje pou avni l ka asire pou l tounen vin dirije. Ebyen, lè w gen mòd diskou sa yo, ou se yon nèg k ap travay pou pouvwa. O, m pa di ann boule. M pa di w kite mannip kounye a m di mesye m pral mete yon barikad deyò a la, depi lapolis vini n ap ouvè kout bal avè l, e, epi, m rele nan radyo, m ap tire, m ap bagay, epi sa w tande a la, m se sèl nèg, m se pi bon nèg ki gen, ou pa t janm tande non m non. E mesaj sa, bay tout moun ki gen pou yo desann ba Dèlma, vin ba Dèlma san kè kase. E, si nou santi ke nou pa an sekirite lè n ap pase nan yon lòt zòn, Pase a machin nou anndan Dèlma 6, pase a machin nou anndan Dèlma 4, pase a machin nou anndan Dèlma 2, kote k pi sef pou nou pase. E nou gen de, nou gen de pèspektiv e pou nou met dekorasyon nan zòn nan, e ke pou nou fè ti plas nou, e ti chache Ab de Nwèl pa nou, dekore, e ke jan nou, nou konn itilize kawotchou yo, nou pentire yo, ou konprann mwen, nou resikle yo, nou fè de dekorasyon. E pi nou. Konte sou dyaspora zòn nan, nou gen yon fèt nou toujou òganize chak ane, yon fèt ki grandyoz kote ke tout moun zòn nan reyini vin.